Bonjou, bonswa, sa depan de lè ou pral gade videyo a e ki kote wap gade videyo sa. Pou ou menm kap gade m pou la premye fwa, non pa m se Moneis Misol. Si tout fwa ou poko abone sou chanel la, pa ezite fè sa. Abone, pataje videyo a, like epi kite yon komantè. Di m si w renmen travay ke map fè a. Jodi a se ki sa m pote pou nou. Mwen pote 6 tip de ex ki genyen. Sa vle di mwen konn plis wi gen plis. Men mwen pa vle videyo a tro long. M ap di nou 6. Epi nan yon pwochen videyo m ap di nou res la. Si tout fwa. Nou enterese tande rès yo pa bliye patajel pataje video a envite yon zanmi w yon fanmi w vin abone ansanm avèk chanèl la ou pap regrèt ok premye kalite ti tip de ex ki genyen se ex konn sa vle di yon moun ki mandew tan pou l reflechi sou relasyon an. Epi pandan se tan, li gen tan kòmanse yon lòt relasyon ansanm avèk yon lòt moun. Epi ou menm ou chita, w ap ret tann li. Dezyèm kalite èks ki genyen, se èks kouyo. Yon moun ki di w l ap tiye tèt li si tout fwa w ta kite l. Nou konn tande slogan sa a, nou konn tande mesye yo toujou ap di medam yo sa, si yo kite. Si medam yo kite yo, y ap tiye tèt yo. Ebyen, aprè sizan separasyon, moun sa toujou byen vivan. Pandansetan li te di w konsa, si w kite l, l ap mouri, l ap tiye tèt li. Pandansetan li fè sizan ankò l ap viv. Twazyèm kalite èks ki genyen, se èks jalou. Gen de pafwa ou konn ansanm avèk yon moun, enpi w arive separe ansanm avèk moun sa, moun sa toujou ap fè jalouzi pou ou. yon moun ki kite avèw kap poste avèk lòt moun moun sa e kòmsi li gen dwa poul fè tout sa li vle ou menm ou pa gen dwa lap poste sou statil maten midi swa lap poste avèk lòt moun epi jous poul kapab rann ou jalou. Epi ou menm, si tout fwa w ta rive poste yon moun sou stati w, hey, lwa jalouzi a pran l, se kòmsi se li menm ki gen dwa, ou menm ou pa gen dwa. Non, li pa konsa. Si w te ansanm avèk yon moun nou separe, moun nan, ou pa ka jalou de li, ou pa ka jalou de moun nan. Si w pa t vle fè jalouzi pou moun sa, ou t ap toujou goumen pou relasyon ou menm ansanm avèk moun sa rete fèm jous pou nou pa separe. Katriyèm tip de èks ki genyen se èks espyon. Gen yon. Se yon moun ki kite ansanm avè w ki toujou ap siveye stati w, sa w poste sou wastap, sou fesbouk ou. Tout sa w poste, li panse se avè l w ap pale. Nou konnen gen moun konsa pa vre? Gen moun tout sa ou poste sou stati Facebook ou, WhatsApp ou li toujou panse se avèl wap pale pandan se tan moun sa pa menm nan panse w. Nou konnen gen ex ki konsa. Senkyèm kalite ex ki genyen se ex tripotay. Nou konn sa deja. Depi nou kite avèk yon moun se kòmsi se nan twazyèm gè mondyal. Se kòmsi se twazyèm gè mondyal ki kòmanse ant ou menm ansanm avèk moun sa. Depi li wèw avèk yon lòt moun li toujou ap rele zanmi avèk paran pou yap rakonte nou konnen de moun nan depi ou separe ansanm avèk moun nan li toujou ap rakonte zanmi rakonte fanmi de seri de bagay menm lè ki ou pat fè sa menm lè ou te fèl lap mache rakonte pou nou fini avèk videyo a sizyèm kalite èks ki genyen se èks Mal palan. Sa vle di yon moun ou te ansanm avè l, ou kite l, k ap mache pale w mal ak tout zanmi, tout, sou tout rezo sosyo, l ap mache pale w mal, di sa w pa t fè. Moun sa w te gen dwa fè tout tan w ansanm avèk moun sa, li pa t janm wè okenn defo nan ou, li pa t janm wè si w pa t bon moun ak si w te bon. Ou te bon moun pou li, men finalman ou fin kite ansanm avèk moun sa, definitivman moun sa ap mache pale w mal sou tout rezo sosyo avèk tout zanmi l, l ap rakonte tout sa k te pase, ni sa w te fè, ni sa w pa t fè. Se 6 kalite tip de èks sa mwen te pote pou nou jodi a nan ti videyo sa. Si tout fwa nou ta renmen konnen rès 6 yo, n ap jous kite yon kòmantè, pataje videyo a, like li. Ok, se te yon plezi pou mwen pou m te pote ti videyo sa pou nou. Non an se Moneys Misol si tout fwa ou poko abone sou chanel la pa bliye fè sa abone pataje video a like epi kite yon komantè epi nap wè nan yon prochèn video m pap pran tan pou m pote rès yo paske nou konnen m toujou ap pran anpil tan anvan pou m poste yon video se pa fòt mwen pa gen tan akoz tan ki pa gen se sa fè m pa